Note l pou mwen. Nou sonje m te pale n ke tou sa ki la a, li antre nan kad batay politik ki gen antre la goch e la dwat, donk lopozisyon e le pouvwa. Lopozisyon pliryèl ki gen ladan n Pitit Desalin, Lavalas, e sektè demokratik, donk tout sektè opozisyon fas a pouvwa, anfas pouvwa.

Eske son enkilpe ou pa paske. Non te gon desizyon ki te di li te pa enkilpe ki te. Wi ki te blanchi l. Sa vle di ki li pa enkilpe ok. Fen mwa davril sa a e diferant etap nan batay la nan maten deba nou analize diferant etap yo ansanm avèk ou. Men fen mwa fen mwa davril sa a mwa davril sa a nou sòm deja o 21 avril konsidere ke se le debi de la fen

Ou dans un autre. Ou dakò ou pa dakò. A pati di 27 juin 2021. Mètnan premye faz sa, li derape la pati de fen mwa d'avril la, pou l pran fen mwa juin an, la dat di referandòm, jiyè, out. M ap di tout moun sa, prepare lespri nou. Jan sitiyasyon ye la, Nan tablo sa ke nou gen devan n nan, nou menm nan Maten Deba, analiz nou ba nou, li ka trè difisil pou nou genyen yon ete reyisi. M pa konnen non Josue Lexidor. Bon bay, sa ka te a. M pa konnen non. Pou w gen ete, yo di w se nan, se depi nan vandredi pou w konn kòman dimanch ou abiye. M tou di n sa. Paske sa k atè a la a, pa gen anyen ki, pa gen okenn mesaj ki voye ke ete a ap bon. Donk m tou di nou sa. Moun k ap prepare vakans, m tou di n sa, pou sa ke n gen la a kòm eleman, pou sa nou gen la a kòm picture, kòm foto, kòm radyografi, li pa evidan ke n ap gen yon ete reyisi nan peyi a. Li pa evidan.

Gabriel Fortuné. Am tande Margarette lage. Margarette te dwe lage depi lontan. Se pa se bon nouvèl. Margarette te dwe lage depi lontan. Gabriel Fortuné ki di w ke apati di 25 jwen, ou pa konn sa k pral pase nan peyi a. Donk atann nou a yon lòk apati di vandredi 25 jwen, madan mesye, atann nou a yon lòk.
Alò sa se si si ekip an alò si prezidan Jovenel Moïse e pa ta tande rezon. Paske la
paske si nan kad yon dyalòg pa egzanp nan sa mwen yo kòmanse la chita pale avèk prezidan sena, prezidan kou de kasasyon e pwobableman kapab gen lòt rankont. Si antretan. Wè y a egalman sove van. Vwala si antretan kapab gen. Chita pale kapab gon antant, men done yo ka chanje. Yo ka chanje. Paske la, pike kole kap fèt la la tèt dwat lan, paske chak jou k pase gon sektè an plis ki vin di ke non, nou pa ka avanse. Trè byen. Chak jou ki pase, ou mèt gade pou wè. Gon aktè, byen antandu gen abolotcho tou wi. Wi, gen abolotcho. Gen anpil abolotcho paske gon zanmi, gon zanmi ki toujou ap pale nan non pouvwa, yo rele l, gon jounalis ki rele l pou mande l yon entèvyou. kòm moun pwòch pouvwa a ki kont pwojè referandòm nan. Misye di non, nou menm nou kanpe dèyè referandòm nan, jiska prezan tout bagay ap mache. Epi nan pita, li rele ekri jounalis lan pou l di, nan menm jou a wi, menm jou a li ekri jounalis lan pou l di l Alò l voye plizyè mesaj paske jounalis la pa ret sou li ankò, l al pran yon lòt moun. E nan demen l, li rele l, rele l, rele l, finalman li di yo wi e nou, nou, nou wè ke referandòm nan pap bon. On, on moun ki toujou ap pale nan non palè nasyonal wi. Pou, pou defann pouvwa a. Pou, on mesye chemiz jòn ki toujou bay. Sa k gen sou chemiz jòn nan? Mwen se k toujou a yon chemiz jaune. Vin dwat se kesyon met chemiz jaune. Richard Doré e koman lot la yo la. Cangé bay. Cangé kisa?
Koman
Mesye sa te pale nan yon pale nasyonal deja yo te dezapwouve l. Ok. Enben jodi nan menm jou an gen 2 pozisyon. Sa vle di la gen 2 abolotcho nan bagay sa tou. Se k ap tande opinyon moun, k ap tande agoch epi pou yo kapab pozisyone yo. Donk gen moun se pa se pa yon anyen yo gen kont referandòm vre. Se paske yo tande x di li pa bon yo mache ladann. Gen moun tou. yo genyen kont li men prouvi ke x di li pou li enben li mache dèyèl se pa se pa de moun ki genyen de konviksyon vre men janm di w la kòm si gen la ou kapab wè chak jou k pase gen de sektè an plis k ap pozisyone yo kont la teni de kesyon referandòm sa ki kapab trè malouk si adelante an kontinye trè byen ok
konesan Pou moun ki konnen Prezidan Jovenel Moïse, dayè pou moun ki aprann konnen l depi lè l monte opouvwa, w ap wè ke s on nèg kòm Zine Gadou ki temerè. Li di sa l vle a se li l ap fè. Kote l vle ale a se la l prale. Yo di an fò n klè, ajennda Prezidan an se referandòm, konstitisyon, eleksyon. Kit peyi kraze, nan tèt pa l, a wi, nan tèt pa l, kit peyi kraze, kit moun dakò, moun boude, moun fache, li menm li prale nan direksyon pa l la. Sa e konpòtman yon chèf. Ok, li prale nan, nan, li prale nan direksyon pa l la. Mentnan, jan w di l la, Jozye, sa se si, jisteman, pa gen yon dyalòg, pa gen yon chita pale, donk nou kapab vini, nou kapab gade, donk, senaryo sa. Men, jan sitiyasyon ye la, ann tou analize de pwen, anfen, pwen ki sou tab yo, gen de k ap fon sòl. Ou se siti Lafrans dan la kriz aktyèl an Ayiti, epi, Quelle sera la réaction du Vatican dans le cas des religieux kidnappés donc en Haïti? N ap mete 2 pwen sa ansanm. Ok. Se chak jou k ap pase, sitiyasyon ap vin pi difisil e konplike pou le prezidan Jovenel Moïse. Mwen menm m pa konnen non, pou ti tan ke m gen konesans ou di mwens m gen lespri, nan komanse fè e konprann lè moun koman ap pale nan radyo m gon sans de disèneman se premye fwa m wè yon prezidan genyen tout moun sa yo anfas li a wi
wi m pap ban nou manti men si batay Jovenel Moïse la kòm prezidan de la repiblik se pou chanje sistèm ki la a dans un certain sens paske kan menm pa bliye ke baz batay Jovenel Moïse kòm prezidan an li chita sou de refòm savwa koupe kontra a goch a dwat bagay konsa kit ou di ke kontra sa te mal koupe kontra sa te koupe nan enterè yon gwoup li koupe men retire l nan men x mete l nan men y la pa gen pwoblèm mètnan pase refòm fòk mwen ou di ou prezante yon plan ou di m ap sot la m ap rive la. Fòk se pa tatonne kòmsi m kenbe sa m lage l li pa mache m lage l. Wi men w ap dakò tou ke se pa tout desizyon ke prezidan pran ki pa bon. Non, byen su, moun pa ka menm menm, bon moun pa ka di sa. Gen de desizyon ke pran an tèm de refòm, ke jodi an, si prezidan Jovenel Moïse te jwi doun sètèn lejitimite, lejitimite egalman doun sètèn krediblite o depar, jodi an gen anpil moun nan zye yo, yo t ap wè Jovenel Moïse kòm youn nan pi gwo prezidan nan peyi an. Paske gen de, gen de kontra ke prezidan retire nan men de moun nan peyi an, Ok se de moun ki tap souse leta vre. Wi men kounya kob sa yo ok kisak fe ak kob sa yo. Pa gen pwoblem pa gen pwoblem met lan. Lè w di ou tap touche yon pakèt kòb pa egzanp si n pran nan kad kouran 12 milyon gon chiv ki tap bay. Pa gen pwoblem. De peryòd sa yo koupe l la a jodi an sa fè yon pakèt lajan. Trè byen trè byen. Kot lajan sa pase? Men pa gen pwoblem se pa sa k pwoblem nan. Non non non sa poko deba. Premye deba se ke te gen de kontra nan leta a. dè kontra jite, dè nèg ki jwe sou enfliyans politik yo, ok, ki gen dè kontra jite nan leta a, epi ki pa bay sèvis. Rezilta, wè. E premye bagay la ki pa bay rezilta. Sa se premye deba. Mètnen dezyèm deba a, kòb ke yo te konn peye moun sa a, kounye a kote l ale? Sa se yon lòt deba li ye. E sa.
Ki pa, ki pa yon, se pa yon ti bagay li ye. Li pa yon fo deba.
Se, se pa yon fo deba paske. Ok, se yon deba enpòtan. Ok. Pil lajan sa yo, paske se la wi moun ta pral fè l kredi. Trè byen. m di ke tèl konpani tap touche tèl kòb de tèl peryòd a tèl peryòd san l pa bay li epi mwen koupe l ebyen lajan sa a ke m koupe a men m pran l men sa m fè avè l tout moun wè l vre tout moun wè rezilta a vwala tout moun ap mache dèyè l e ap wè son refòm ki reyèl. Jisteman mentnan kòm mwen di w sa son lòt deba li men li klè ke jodi an se nan kad yon refòm ke l fè sa yo madam mesye. Jodi a batay de klas la, li se yon evidans wi nan peyi a. Li se yon evidans nan peyi a. Batay de nèg anlè, nèg anba, li klè se sa l ye wi la. Li se sa k ap pase la nan peyi a la. Se sa l ye. Mètnan. Si se pou chanje done yo, pou chanje yon sistèm, ou di mwens pou amelyore yon sistèm ki te genyen kote nèg te konn ap foure men nan leta, e ke Jovenel Moïse dwe genyen tout ènmi sa yo, mentnan, rèst a savwa kounye a fò peyi a ka wè rezilta batay sa a. Notamman, gade, gade, yon kesyon ki trè senp. Trè senp. An n pran dosye palmantè yo. Prezidan te di.
Lajan nèg sa yo. Men kantite kòb ke yo te koute leta. Gen ti pwoblèm. Men m pran, m koupe la, apati de la pa gen palman ankò. Bon, lajan sa a m pral fè iks avè l pou kote l. Gen ti pwoblèm. Gen ti pwoblèm. Gen pwoblèm nan nivo sa a. Vwala. Gen pwoblèm nan nivo sa a. Sa vle di fòk bagay yo pa sèlman de diskou. Si e pou diskou mesye, Ayiti t ap.